What bagay dèyè la So yeah Donk M pa wè nan ki m ta kapab di nou sa An plis ki sa m konn kapab di nou Yeah Mwen espeke nou anfòm Byenvini nan nouvo videyo sa Byenvini nan nouvo avanti sa Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la Pou w kapab wè tout avanti ki pral genyen ok Ok So yeah Kounya m pral bay Boo yon mèsi.

So, yonn nan bagay ke mwen renmen nan kay la se ke li plen. Fenèt yo, ok, jan fenèt yo ye an, luminosite an frape anndan anpil. Donk, li good pou mwen pou m ka fè videyo, ok. So, ya. Jan nou ka wè pou m la, m gen, depi yèswa, m sot travay maten an, donk m poko dòmi. So, m gen dòmi, m fatige.

Sa w panse de kay la? Hein? Coucou tout, kòman nou ye? Byenvini jodi a nan yon nouvo video, byenvini nan yon nouvo vlog guys. Jodi a, um, se premye jou nou um, nan kay la, ok? Donk nou dòmi, e tout bagay byen pase grasa Dye. Donk sa se premye vre jounen nou. Boise a. So, m vreman kontan, m vreman eksite, e ke m vreman gen bagay pou m fè. So, mwen te kòmanse filme yon videyo pou nou ki se kote ke m tap eseye wè si m ka filme yon mwa vlog kote depi lè ki nan pwosesis pou nou vini nan Boise a, nan chèche kay, bagay sa yo. Donk, mwen kòmanse filme kote ke mwen tal achte. Nap gade nou tal vizite kote yo vann mèb yo, feneti yo, pou nou te kapab fè chwa, bagay pou nou mete anndan tout sa. Donk, tout sa yo m filme pou nou, m fè video. M panse ke map mete yo ansanm pou m filme yon mwa vlog pou nou. Mwen pa kontinye l, paske mwen konnen nou pa gade. Video long e ke m pa vle chita map fini pil video byen long ke nou pap gade yonn anplis ankò se anpil tan pran pou mwen non sèlman pou m filme lè fini pou m edit yo so m prefere fè yo ti bout pa ti bout pito donk sa m te gentan filme pou mwa mwen kite l kounye a la ki map stil poste l konsa donk men mwen pap kontinye filme long video ankò so. La se mwen prefe fè yon seri kote ke nou de seri kote m demenaje e ke kote ke mwen menm tou mwen pral amenaje kay la. Donk, pou moman, jan ke nou kapab wè a la, mwen nan mitan katon, ok, yè bèb te kòmanse an, te kòmanse ranje an pati pa pati, so mwen menm. Rès yo pou mwen. Paske li menm li al travay maten an. So, rès yo pou mwen pou m kapab fin fè yo. Donk, yè l san ke m di nou a nou mou. Sa gen manman? Hein? Ou vle tou? Ou vle fini? Talè bebe. Yè mwen rete, m pran jou an, m pa al travay. Paske mwen travay le swa. Donk, mwen pran jou an, m pa t al travay. Donk, ki kapab fè m leve bonè konsa pou m ap pou m ap ka al fè videyo non sèlman tou pou m netwaye paske si m t al travay maten m pa t ap ka fè bagay sa yo paske yè m santi prèske pa dòmi pou nou netwaye kote n kay nou te ye a pou nou ranje bagay pou nou vini la donk e ke mèb nou achte yo poko ap delivre ok kounye a liminèsite a monte byen. So, mèb nou achte yo, yo gen pou yo delivre nan semèn nan. Mwen kwè kabann nan kap delivre, kabann pa nou an kap delivre nan semèn nan. Kabann pa Morgan, nan se anvek nouvo bèso pou bebe. Bèso sa yo ka vini lòt semèn. So, donk. Se konsa, an atandan nou itilize, nou achte bagay la, matla gonflab, nou met atè a pou nou dòmi, nou pran konsa. Donk, m pral ranje sa yo jan ke m di an paske li gen tan dizè e ke fòk mwen prepare pou m fin ranje bagay sa yo bonè e pi pou mwen prepare mwen tou paske pou m kapab fè yon ti repoze, fè manje anvan ke mwen menm al prepare m pou m al travay.

Grav avèk li. E pi sa li menm. Avèk li. Sa li menm. So, tou sa, an se ke ou enterese. Ou ka wale sou TikTok mwen, mwen meti TikTok mwen an nan ekran pou nou. Paske m gen bann bagay nan TikTok e nan showcase mwen sou TikTok shop. Nou kapab ale tcheke si nou bezwen achte bon ti materyo pou nou fè videyo ok menm trepye map filme ankò li soti nan tiktok shop guys banm al montre nou nan mal nan douch lan poum ka montre nou nan miwa so banm montre nou ok So anndan la ap fè bri paske m nan douch lan oh nou kapab wè tripye sa tou sou tiktok la ok li vrèman djanm guys li djanm djanm djanm djanm djanm li vrèman djanm si ke w enterese ou ka man e manman eeyy so yes guys so an nou clean an nou netwaye e pou nou kapab. Yeah, pou nou kapab kontinye. Ok. Enjoy video a. Enjoy video a. Pa bliye like video a guys. Like, kite yon komantè. E pi pataje video a. Pataje. Si mwa nou kontinye, si mwa nou enterese pou m poste video, m ap poste video. Paske sa, se dènye esè mwen sou YouTube. Ok. Moman sa se dènye esè mwen sou YouTube. Asike, mwen poste video yo. Mwen byen edite video mwen ban nou video de kalite nou pa renmen yo nou pa like yo nou pa pataje nou pa ede chanel la grandi mwen mwen sou tiktok mwen prete rete mwen sou tiktok mwen pral filme selman pou tiktok konya pase ke mwen youtube nou pa ankouraje m ok so ya red pwechit Paske, ki sa m te di? Nou fenk pitit lan. Don, Morgane pa... Morgane poko al lekòl. Lekòl li te deja. Don, se nan on lòt zòn nou ye. Se toujou tou pre an. Bon, yo pa asepte vin dèyè li. Don, e... Piske, se nan on lòt vil m kapab di. Bon, kote nou te ye avèk lekòl la. Anviwon 15... Mwen mwen kwè 15 minit menm nan machin. Sò yo pa pou moun dèyè. Sò nou gen pou n ale. Yo transfere nou lòt lekòl nan zòn sa. Men, pwoblèm ki pase se ke Morgane bezwen lekòl espesyal. Pase si w pa konnen sa, m ap tou di sa. Pase m te di sa deja sou chanèl la. Morgane otis. Donk, Morgane bezwen lekòl ki espesyal pou li menm li kapab ale. Donk, e se nan. Sa nou ye la pou mouman. Ke vèm ou kal lakay. Donk ya. Nap wè nan semen nan la. Paske je di ati. Ki ap e kredi. Donk pa gen semen nan kò. Donk vèdou je di. Mwen se vèdou je di. Vèm ou kal. Vèm ou kal bal travay apre midi. Donk. Nap gentan kouri pase lòt bò an nan lekòl la paske nou fenk vini kounye a fò nou pote papye bagay sa yo lekòl la epi bagay dosye kel te genyen nan lòt lekòl la tou kote ke yo di konsa ke li gen ti zen tou sa yo kel bezwen nesesite plis plis pa rapò avèk lòt timoun yo donk pou nou al gade lòt lekòl la and then pètèt lòt semèn li kapab kòmanse ya se tout sa.

Kilè video sa ap soti. But mwen vreman konpatise ansanm avek yo paske viv ansanm avek yon timoun ki otis paske m te la lè Mackendy avek Reina te fenk komanse sou YouTube guys humm mwen te la m te la paske yo se premye moun ki yo te pami premye moun yo ki te komanse sou YouTube humm pami koup sa yo donk e ke mwen vrèman kontan yon kote pou yo, paske malgre tout eprèv yo menm yo, malgre tout eprèv ke yo menm yo bagay, yo jwenn ansanm, koup lan toujou rete soude, e ke sa se yonn nan best bagay pou yon timoun ki genyen diskapasite, pou l ap viv ansanm avèk papa l, avèk manman l. M kontan nan pati sa pou yo e m trè konpatisan ansanm avèk Reina, ansanm avèk Makendy tou paske epi papa m yon timoun ki otizan it's not easy it's not easy guys donk ya so m pa konn kilè videyo sa ap soti m te di a pale de sa Pandan ke mwen tap esplike de Morgan, pase ke jan ke m di nou an, mwen gen yon timoun ki konsa, menm si ke li pa gen otizm sevè, li pa sevè, nan pwen pa timoun pa l lan, men se toujou menm bagay lan. Gras ke mwen genyen, e pa rapò ansanm avèk sa, se ke Morgan pa gen lòt maladi, apa de otizm nan, donk ki rann ke lavi, Atizan mwen chaje pa rapò an sa avèk yo men men se menm batay lan chak jou oke so ya bref m pale anpil an nou fè sa nou gen pou nou fè paske li pa bonè menm ki te 10 è edmi tan pou pale waw so

Ap menke debarase, retire yo nan bwat, ranje yo, jis mete yo nan plas ke yo sipoze ale. Men vreman, paske m achte pwodwi, m di pwodwi, m achte Bwa komsi bagay pou òganize pou mete manje bagay sa yo mwen a mwen kòmande yo sou shein donk yo gen pou yo vini byento epi ankò m gen yon m gen yon kòm m voye demand nan bagay lan ki se nan tiktok shop donk m ap tann pou m wè si y ap voye li ban mwen so ya pou m kapab òganize kizin nan men anatadan m ap jis ranje yo konsa Pase ki nou bezwen la vil ok pou nou kapab sèvi an atadan tout bagay yo vini. Men o fur a mesure map montre nou koman apatman an ap amenaje. Donk m pap ka montre nou tout bagay pase video a gentan long. Gade sèl sa la li gentan 13 minit plis sa m te gentan komanse filme deja. Brèf donk map pran nou apre lè ke mwen plis plis ou mwen avanse nan sa map fè ok. So yes guys jan nou ka wè la mwen mwen avanse yon bon kou ok donk e mwen bal clean fason an pou m clean li mwen itilize sa pou m clean li so mwen gen veso la ke pou lave donk gen mwen ranpli e lavaj veso an Men sa ke mwen ap realize kounye a ke nou bliye nou pa t achte likid pou li. Ok. Donk la mwen ranje veso ke mwen te genyen yo. Mwen ranje yo yon fason pa ranje non. Bon, mwen gade. Mwen jis depoze yo la bagay sa yo. Yon fason ke mwen menm pou m kapab an bagay la. Sa nou kapab wè la. Ok So mwen jis ranje yo M depoze yo la epi mwen clean pou m ka debarase la m ka jwenn espas la Men la yo kato sa yo sa yo vid pou jete Sa yo se bagay pou nan mete nan storage ke nou pa mete rad timoun yo ki twò piti bagay piye tout sa yo Apre sa m pral clean atè a Ya, epi m pral fè manje. Yo, jan nou kapab wè a la, li gentan byen ta. Li gentan inè ven. Donk, si ke m pa t kite nou, si m ta filme l t ap pran plis tan toujou. Donk, e, ya. Manje ou mwen kizin nan. Apre sa, m gen plizyè lòt bwat la ankò. Ok. Sa ou wè sa genyen valiz. Valiz li.

mete bale avèk len sa ke m t achte sa te nan storage lan yèswa m pran m vin ansanm avèk li men pito ke m pat vin avèl paske kabann nan poko fini bon brèf m vin avèl m mete l la anatadan apre sa se sa ki la avèk sa yo tou ke mwen achte pou mete rido Ok jan nou kapab wè la se sèlman sa ki la pa gen rido donk nou achte sa yo pou nou kapab mete rido eee ki sa ankò apre sa la e se vyèt nou mete la se pou ki nan vini donk ya sa se amm la se koli tiktok shop pou mwen al fè video sou mete la.

Yeah, 5 è edmi, 5 è 40, fò m kite la pou m al travay. So, paske m fouti m pral travay la anviwon 35 minit. Li gen 30 minit. De kote m ye a, m mete l 35 jiska 40 minit avan m siyan la. So, yeah, fòk m fini. M te panse ke m ta fini deja, m ta fè pi rapid donk m bwode epi m al nan tiktok bay sa yo donk m pran anpil tan so la fò m fè rapid so m pa konnen si m ap kontinye filme ankò men m panse ke se la m ap mete fen an pote m bese pati kamera. Mwen espere ke nou te tandem paske depi talè a m tap pale men m te bouche pati mikro an so mwen espere ke nou tande mwen so m panse ke se la map mete premye map mete fin ansanm avèk premye jounen sa m panse demen si te veye sa pa depan. Basur e ke m pran jou paske yè m pa t al travay donk mwen pran yon jou ekstra pou m al travay donk mwen fin travay pou semèn nan vandredi donk si ke mwen vandredi maten donk sa pral depan m ka pran yon jou jis apre pandan m nan lè m fin travay pandan semèn nan paske mwen gen vandredi samdi donk se la ke m gen dwa pran. Sim pat al sim tal travay yè donk demen maten tap dènye joum men m pran dènye m pran jedi aprè midi an tou poum al travay pou vandredi maten so yes guys um mwen kite nou la donk mwen swete nou te enjoy video a pa bliye si w te enjoy li kite yon like kòmante dim kisa w panse epi ya san nou kapab wè depi maten an donk e konsa jounen fini m la m al benyen 6 minit la ok um.

Men l pa gen mesye yo pou nou menm. Paske m pap m pap fè w fou sèl ok. So n ap wè nan yon lòt vlog. Bisou bye guys.